Yo komanse dekouraje la wi. M sonje m te pran foumi la m pa anvi chita la. Jezi gade yon lavi. Sa w pa panse se li k ap rive. Jodi a gad Manou ka ka poste gad Manou ka poste a nèg devan je m. E sa yo di w la wi. Esa ou di w la, lè w fè byen pou moun, lè w panse w ap fè byen pou moun poutan se mal li wè l ye. Men kounye a men Manou kite m, men kounye a m pou kont mwen la. E mwen menm san vou kache m regrèt m te frekante Manou. Paske si m panse se sa l t ap fè m, si m panse se konsa l t ap kraze kè m, m pa t ap janm al dan yon fanm konsa. E sitou, e sitou gade, son, son bon ti fanm, li te toujou fè pwòpte, li te toujou bale, toujou fè ti manje mwen, malgre, malgre m te vann yon bèf pou li, m te regrèt kòb la men, sa se bagay ki pase deja, men eske m ap jwenn yon fanm konsa? Bon kounya la, nou sot mete bèt yo nan manje la, wè jan sa ye. Wouuyy! Bon lè fò bèt yo manje paske moun ka. Pou bèt yo ka gentan byen manje pou m ba yo dlo epi tou pou l ka al bwote bay madou yo. Mesye! Hum! M lage vye po a la. Hum! Menm si w wè m rete m la konsa. M pa fin kontan nèt. Pou janm wè nonm sa pase lotre jou la kwè mezanmi eyy franchman m santi m regrèt deske la m te kanpe pou m te chita pou m te pale a Manou wi kounya la janm wè nonm sa pase a la m pa vle pou lè rive pou al pou lal bay Manou men ou konnen m oblije renmen fanm nan se la m te tou jwenn okazyon an m te tou fèl. Menm si nèg a ta, si nèg a frape l, li ba l kou, li vin jwenn mwen, l ap vin jwenn mwen lè sa, l ap vin viv alèz. Mezanmi! Bagay sa tèlman ban m pwoblèm.
Mele wi! Hey! M cho m frèt. Jan nèg sa pase la menm salyel pa salye li pa salye nou non heyy pou kòmantè tap bon m kou m pa panse lap fè sa e sil ta bon m kou lap jwenn avèm e lik chache li menm ki chache humm ok m konn sa m pral fè wi li gen pou lal nan jaden. M ap fè yon ti reta la pou m ka siveye l pou m ka antre. Se sa m pral fè wi. Kite m al gade si l al nan jaden an. Se nan mizè m retire Manou. Mwen menm m sonje Manou te m sonje Manou te anlè a la. Manou se se te chak jou al nan al nan al nan vye kanal la avèk pil pil vakabon. Bagay sa tèlman ban m pwoblèm. Si m pa kouri leve m al benyen m chanje rad sa yo sou mwen la. M tap toufe wi granmoun yo tap toufe hein. Kounya la gade e look sou look sa vle di Manou nan vim yon lòt bagay mezanmi antoulèka Manou yo anba a nou a yo fò mal dèyè bèt yo m ka ba yo dlo m ka mete yo disponib pou lè Manou dim li bezwen yo poul bote a poul ka jwenn yo.
Epi jezi ou a nèg epi ou a nèg man wap tronpem nan wi a on nèg men seri de pantalon sou li wa di se nèg kap kouve kap kouve ze a reye anba makoukli w la sa vle di pou manou pa wè makoukli w atò mwen menm atò mwen menm poum pa wont nan vim. M renmenm on jou On jou m renmenm On jou Manou fè m regrèt Ou wè Manou fè m regrèt Paske m te frekante l M renmenm li gen pou l regrèt tou Paske l te kite m. Atò Manou di m l ap fè m brète a Li fè m brète a vre Men kanmenm mwen m pral brè l Kòm li di m al brè l m pral brè l Atò si Manou ka fè m sa m renmenm fò m al brète E m p ap di l si m brète a tou.
Kou m santi m elas la w Manou.

Mwen manman map bon on fòkin problèm menn pou mal lekòl menn yo ki bagay lekòl sa sa gen moun wap kontinye menn
yo m pap baw manti menn jan map pran pil plèzim deyò a avèk Rosie menn medam yo menn yo m pap baw manti menn afè tounen lekòl la la menn sa pap sa pap rive menm menm non menn sa m gen nan lady nan pwogram nan menn sa w wèm tap byen pase tou wi menn. Bon bagay monchè. M ta di tounen lekòl menn. Bon m di w ok. Moun k al lekòl yo menn. Mwen menm ki pa al lekòl la. Yo pi yo pi byen pase m. Ki bò sa?
Lajan m manyen yo pa manyen. Si lekòl te gen yon bagay ladan l ou menm ki t ap jwenn li? Ki bò? Ti Malis ta pral vann bè? O! Mesye! O! Mike! Gade! Bon zanmi m pa wè lontan wi menn sak pase menn. Sè nou fre anpil wi bagay m paka fè nap fè la. A ou konnen menn e sal ye menn wè yon moun ki pa al lekòl wap toujou fre ou menm kal lekòl wa eta ou wè jan ye. Bon mesye jodia m pa vin fè anpil diskisyon avè nou. Enben e pa diskisyon nap fè la non.

Pou nou nan yon kanton Se vre nou fre Dèdè nou plen fanm Pou n pa ka di a. Alèz monchè Se nòmal Jis m ap travay Ou wè ou menm ki lekòl la E pa tout djòb w ap fè E lè w fin lekòl, l ap difisil pou jwenn travay. Ou okipe misye a pawòl lekòl li a menm. Misye genlè fou menm. Se pa manti vre non menn.
Ban m di w. M te gen yon konsèy pou ou. Premye konsèy mwen pou ou, wè si w pa kite lekòl, lavi w ap pase mal. Se sèl konsèy sa m te gen pou ou, kòm zanmi. Antoulèka m tande konsèy ou a, men, ou mèt konnen konsèy ou a pase anba pye frè m. Paske, demen ou pa konn sa m ka ye tande. Paske mwen menm, m vrèman regrèt fou m renmen sa.

Mèsi frèm. Misye vin pale, misye vin deranje m la. Kijan nap byen pase la. Gad eta misye mesye. Mesye m egrèt wi m te kòmanse lekòl.
Mwen kwè kèk kalòt m tap pouse misye la. Misye vin deranje m wi menn. Pa manti vre non menn.
Jan nap planifye pou pita la menn. Yo banm diw an men sak gen menn nap tou soti menn. Ann ale.

Demwazel la ennik kanpem sou mwen li bezwenm lem al kote oh piga se kek mal lap fem non bon m pap panse bay sa paske li dim se moun li pa genyen poul pale poul bay blag li jis bezwen zanmi. Map eseye Map eseye bal yon chans men m pa kwè m pa kwè jan janm wèl la fasonm wèl la sa on tankou on moun ki ta ki ta bezwen on moun poul fè mal m pa kwè kèt pi gen lèm fin zanmi a demwazèl sa poul banm regrè non mesye map gade pou mwen bon

Ou konn kiyes wi Mike. Mike komanse ap pale de sel la oh m pran sel la map gate sel la map dis map dat pil pawol. Nan kisa wap gatel la. M tande se mwen t fè sèl la nan renmen. Ohh pandan setan wap di sa banm baw pam. San dekoupe pawol ou. Mike telman banm pawol. M gwo ti blòdè kap pale ansanm avèm m ta pral rache yon mone. Dèlina menm pwomèt mwen kel pral achte machin pou mwen.

Epi m nan kay la poukont mwen m jis m bezwen pou yon ti van epi m soti m di a banm fon ti mache epi m nan bay m kontre ak yon demwazèl kounya la demwazèl la rele m lèm vin jwenn li sa w konn demwazèl la di li di li bezwen yon zanmi o l pa gen zanmi pou l bay blag pou l pale. Ki zanmi?
Piga la grann nan madivin non. Ohh pitit se sa map panse m pa vle pou demwazel la banm yon regrè pi devan se sa map panse wi. Ki bay zanmi demwazel sa? Yon gason ka konpon sou wout ou kanpe pale avèl ou pral kanpe pale avèk demwazel ou fou menn ou pa gen nan tèt ou. M pa eseye panse konsa sa ka rive l pa gen zanmi li pral pale men yon sèl bagay m pa ta vle banm regrè. Veye je w. Veye lòt la. Ou gentan konn mwen, ou gentan konnen m, m gentan konnen w. Si w al antre lòt moun sou ou, w al pran regrè, bagay ki gade w sousou. Bon, m ap panse m toujou avan m al lakay li, kòm li te di m pou m al lakay li, tout bagay, al manje avè l. M te di m ap gentan, m ap gentan ba l repons. M potko ba l repons non. Anpalan de sa, ban m nouvèl ou nan nan lari a. A, ou konn bay yo deja pitit, m ap mennen. M pap twò rete non paske m gen randevou sou la.

Min min min kounya clayou vin kotem clayou paka fout on 2 zèd tan ap pale ansanm avèm li gon randevou l gon randevou eeh epita clayou pran regrè nan mesye
ohh.
Farine, farine erans menm map souse yo baz, ayè souse baz. Yo an palan de sa baz m tande gon ti fanm ki fenk vin nan zòn nan ki rele tou limen. Tout jan pou l limen epi m renmen pou m etenn li. An palan de sa papa avè m kwaze ansanm avèk on ti dam ki rele clayou menm pa ba w manti.